Blouson an se. Ou vle konn 3 M nan? Ou vle konnen l? Èske ou konnen l vre? K, Ou fou ou menm? Bon e la ri a m ye m nan tout game tout kote m pa konn sa k 3 Bon kòman ou fè pa konn 3 M frè m? Se yon gwo bagay paran di w la e. Gwo bagay menn.
Ou wè premye M nan zanmi? Se maryaj. Sa di bullshit menn. Bullshit?
Ou konn dezyèm M nan? Sò mawon.

An tou bawol. Ou tande fè. Kom genlè sa wap bwè a la pa gen kenn bòz ladanl non menn. Oh babankou li ye men bondye de lò wi menn. Ou genlè pa tande twazyèm M nan e mouri li ye. Menn pale serye non menn ou poukisa wap fè blag nan viw Ebyen sa menn. sa twazyèm M nan ye matematik oubyen miltiplikasyon? Eske sa wap di a ou serye avèl. Zanmi premye M nan maryaj dezyèm nan mawon twazyèm M nan mouri zanmi. Map tann ou. Vini monchè.

Koman zeze a ooh.
Ou pa konn sa maman di yo konnen sel ou m gen kom bon zanmi. Kisa w gen cheri. Menm ou pa janm al bwè m. Talè ketcha talè si gon bagay di m. Gade vil ap ri kisa k genyen. Ki kondisyon nou te genyen. Si m raple m byen si m ansent map mare m e si m ansent wap mare m e alò. Pa dim non ketya ou serye talè kon gro dins wap dim nan.
Menm mwen m pat atann a sa. Ou poko sezi pitit mwen sa wap fè a. Ou konnen pandan manmi ap pale ansanm avèm lap esplikem men sak gen nan lavi men koman poum jere tèt mwen.

tès pozitif. Kikikiki m poko konn sak pi egzajere a kounya la a yo dim poum vin avèk mennaj mwen mal chèche lèl vini yo bal poul chwazi yo bal 3 èm eey mwen jiska prezan map mande sak 3 èm nan kounya la a m mande papam definisyon l dim konsa ou m pa bezwen konnen bagay sa.
Ayo komanse dejenere kanmenm la yo. M pa konn si pou m monte si m desann. Waww. Kisa m pral fè menm.

Sa ka rive m ansent, mennaj mwen ap chwazi pran responsabilite li okipe timoun nan. Maryaj pa ka ke bon relasyon. Men, papa m pa wè, l pa tande se maryaj la l chwazi. Eske mennaj ou asepte pou l marye? Li aksepte, paske y ap ba l presyon, men jan m wè l reponn la e kòm se pa t yon bagay. Imajine w ede jèn yo. Li lekòl, mwen menm m lekòl. Nou pot ko gen anyen. Koman w panse? Petya, Se kounya w konnen w te lekòl, li te lekòl? Kot prezèvatif yo? Nou pa konn sa m ditou? Men kisa m te konnen? Koman se sa w konnen?
Bon se jenn fi tankou w pa ka pwoteje tèt ou? M toujou di w sa Petya. Renmen an li la, relasyon w la se vre. Men pwoteje w! M te santi l vre wi. M te santi l. Pa gen moun ki mouri menn. Lè m poze.
Fanm nan mouri?
Zanmi m ou ye ou di mwen se li mouri vre. Ah monchè gen de kesyon pa poze depi kilè n zanmi? Depi lekòl a no jou nou nou granmoun kounya. Men m panse ke sa m ap anvi di la menm fòk li ta aji sou ou tou. Monchè e pa aji li pa aji sou mwen men ou konnen mwen m pa kite anyen domine m anyen pote m ale mwen menm. Ou konnen tanperaman m depi lontan. E mwen yo rele vag lavi a. Anyen pa domine m. Se ou menm ou ka domine. E sa ke m tou a klere m. Oh, m fè kache ou klere la, mesi. Lè yo gen lè bwè l. Toujou a klere m mwen menm. M tap ban ou kou la menn. Ou pa gen kleren? Anket, mwen menm ki ap bwè kleren jodi a? Al pran yon ba anndan papa. Ban m di menn. M pa ka antre anndan la menn. Sa k pase? Manman m rele matant mwen la menn. Ou konnen matant lan li m pi renmen. Epi se li m pi pè nan fanmi. E pa matant ki frajil nan vil la? E kòmsi ou te konnen menm? Ou gen nan menw zanmi.
E dam sa pa dizan kotel pase frèm pata sipoze wèl. Men sa wap fè frè. An pasan ki laj matant ou an?
Ala pou sa wap fè nan lari a la pa dizan pou mta gen matant mwen pou mta ba oul men. Bon konnen mwen menm mpa nan bagay maryaj mwen e granmoun mwen renmen mwen menm mpa renmen ak ti moun 2000 kap vin banm bil vire tounen maten midi swa non e granmoun yo mrenmen mwen menm sak Pa se mati ki gen. Bon renmen granmoun ou pa pran grann ou pa pran marenn ou menm. Non non la ou depase lè bòn. Ou serye? Ou pa renmen granmoun vre. Monchè al lakay mwen monchè m paka vin lakay ou wap manke m dega. Kòman m fè pran Ki pa m sezi la? Tankou moun tankou ou menm.
Fanm ki pran ou se fanm ki pran bèf wi. Gade lajè ou menm. Gade lajè bouda ou. Ou janm tande foumi mouri anba sak sik? Pandan wap di sa zanmi yè m al fon kraze frè m. Gwo patnè m ki banm on pwa. M pase pwa a tonnè kraze m. M pa janm fè 2 segond menm. Lajan pèdi, m pèdi pra, tout sa mache m pèdi. Kijan fanm sa santi sou kabann nan menm? Pase jan w wè l la, jan w wè l la pa di non se lajan elefan. M kouche m fè l moute sou mwen monchè, mwen menm m konnen m ka moute, moute sou yon fanm se yon abi m pral fè mwen menm, ou mete m sou vant ou, ou tou gen nan men w m kouche, oubyen m pran yon banjo nan prèt kabann nan mwen menm, bon konnen. Ki pwoblèm ou an menm, ki pwoblèm, bay mwen menm e bay, gen m m ap jere nan lari an menm. E papa ou pral ye ou pral marye bon m pa menm konnen kounye ou pral metem nan tcheke vès. David, m pa gen lòt fason la pou mwen aji la. Humm. Ou wè depi lè bagay manyè sa sot nan tèt mwen, bay nan tèt mwen la, m pap baw manti, m pa byen. Sak pase zanmi m konn sa wap andire yo men. M pa byen menm. Pa gen le chwa non frè.
Ke marye. Dat m ba al nan maryaj la. Ap gen resepsyon?
E ou k konpè a menm? Hein? Mwen menm? Bon m pa menm konn m pa menm gen kostim menm. Enben wap wap banm kostim?
Bon m pa genyen men. Men kaka.
Fè m gade jan m ye a mwen m tou gen bout tenis mwen lakay la m ap met tenis mwen kòman m ap fè l tenis jeans mayo. M pa w konn anyen men. Menm nenpòt jan l ye m pa ka pa ale avè l. David men e ban m al lakay la men m pral pran ti kouchi men n ap pale men. Yo ou pa gen gwòg anndan men. M pa gen anyen men.
Gadon nèg m vin bay baz mesye. Pa wè l men m pa santi m byen men pa wè l. Gade eta misye mesye depi lè misye pran nan zip lan mesye.

Kèt mesye, men kisa ki te al lage kòl la, li toujou pale tout bagay sa, sa depi l t damou, kèt mesye, bagay m gen kòm nan, m konn sa m ap fè, m konn si bagay sou kanè m, m pral fè yon retrè.

Ah bon, ou sonje tou? Bèl bèl plezi, pil gwòg. Ok.
Kilè n ap fè yon plezi konsa mwen cheri? Evre? Enben pa gen plezi nan swè sa. Kòman sa?
Ou pa avè m ankò, ou kite m? Wi, m toujou avè w.
Epi? Paske ou sonje m t ap plede di w konsa mete prezèvatif ou pa t dakò? Kilè?
Lè nou t al nan relasyon cheri. Mwen menm?
Kòman ou menm nan?
M genlè te sou.
Kòman w te sou a?
M poko janm al nan relasyon avè w pou sou non.

Sa vle di ou chwazi fòm tèt mwen, wap di wèm m byen kanpe kòmsi ou panse mwen menm m pral bay ou ki bon pitit mwen. Men sa w ye pou mwen?
Mennaj ou m ye men. Ebyen w mande m si se sèl ou. Èske se sèl mwen ou genyen?
Wi sèl ou m genyen, kòman sa? Shhh, te fè bagay avè m. Ki dènye fwa n fè bagay? Raple w.
Gason pa janm bliye, raple w. E pa jou lè n te sot nan pisin nan? Haa, wap pale wi kounya.
M pa t fè bagay avè w non. Ou pa t fè bagay avè m non. Ou bliye valè bagay nou fè nan pisin nan ou bliye? Pisin ha ha.
Ah cheri nou fè bagay nan pisin nou dòmi ansanm ou bliye si nou dòmi ansanm? Dòmi bon apre pisin nan m mennen w lakay ou. Non cheri eh eh eh bon te sou vre ou genlè te bwè kleren. Nou dòmi ansanm bebe. Mwen menm? Wi nou dòmi ansanm.
Nan demen si Dye vle m ale. Kou sa kou sa pa p pase.
Ah bon.
Sa?
Kisa wap vle di pa la? Sa vle di nan sa patnèm nan pran an ladanl poum pran tou? Oh sa se bagay ou menm a patnèw la. Kosa pase monchè. Sa pa bagay pam. Pwograme yo pwograme nou?
Wi yo pwogramem.
Ou serye bebe?
Wi m serye ki desizyon nan ka sa? Sa w t vle di pa la menm? Bon m pat fè anyen ou mandem sa m vle di nan ka sa? Kòm poze w. Kòm mwen diw m pa wèl. Men ann tann toujou.

Ou bliye si m konn ba w kòb kounya w ap trete m de mal manje? M pa travay pou sa. Pa fè erè sa Jazz. M pa travay pou sa. Pa fè erè sa bebe.
Konn ban m kòb.
Wi m ba w kòb.
Konbyen kòb ou ban m konsa? Lè w rele m nan telefòn ou di m ou razè, machin ou an pàn, kisa w ap fè? M pa debouse m? Ou pa ka ap di m mal manje, moun tankou m pa ka mal manje, pa fè sa cheri m. Konbyen kòb? Lè w di a lè w ban m yon mil goud, sa e kòb li ye? Yon mil goud?
Mil goud m konn ba ou. Konbyen kòb ou konn ban mwen? Si w ban mwen yon de twa mil goud, se yon bagay sa ye toujou? Men m ba ou kanmenm, wè m pa ka, m pa ka gen pwoblèm manje. Ok, sa pou di se pa kèk mato? Sa pou di se pa nan men kèk lòt nèg ou sot pran l? M pa t ap fè erè sa.
Pran lajan nan men gason okipe yon lòt gason, m pa pran nan sèvis sa. Kote ou jwenn kòb sa? M ap okipe tèt mwen avè l. Epi kounye a lè ou vin di, baby. Paran m ki ban mwen l cheri, paran m. Ban m zo, ban m zo, baby wè, pa, pa, pa vin bwouye m la. Dayè m deja gen pwoblèm mwen la. Patnè m gen pwoblèm. Kounya la w met pwoblèm sou pwoblèm nou? Enben mwen menm m ap kite. Ki desizyon w nan ka sa? Kòman desizyon? Ki desizyon? Kòman sa? Ki desizyon ou di m ke mwen gen lòt nèg, mwen se si m pa ansent pou pou ki desizyon ou? Ou vle m mete paran m anfas ou?